Wap wèl popilè, wap wè, bon se pa fòt yo tou, se paske yo wè ke nou gon nasyon ki vrèman gen espri salte, paske nou plis kon, like, nou plis konsome salte ke bagay ki bon. Lè yon moun ap fè yon bagay ki bon ou pa wè moun ap sipòte l, but kon moun ap fè yon salte ou wè plis moun aplodi avè yo, plis moun pataje yo, plis moun ap pale de yo, but ou menm kap fè sak bon, ou menm kap Ede jèn nan grandi konesans li ou menm kap ede jèn nan grandi enfliyans li. Li pa pou pataje w. Lè w pran pa egzanp dèfwa m poste kèk bon bagay sou paj Instagram Bon Detay TV. Yo moun yo pa share l. Moun yo pa kòmante anba l, yo pa like li. Lè m poste yon bagay ki pa ki pa vle di anyen. Yo, imajine w ki valè moun ki pataje l. M gen yon pòs la e 15 mil moun wi ki pataje l. On pos On pos sal wi menn 15 mil moun pataje l On pos sal Se pa fòt nou Mant like nou Nou gon Nou vrèman gen yon mantalite ki sal Se youn nan rezon ki koz Nou like nou Nou nou toujou anba Sou moun ki pi wo pase nou kounye a Lefèt ke yo Yo vin konnen ke Nou gen yon mant like mantalite Humm ki sal Yo tou pran nou, yo tou tou tou like toupizi lespri nou. Doup, doup, doup. Fò nou aprann sipòte moun kap fè sak bon. Se pa pa bay moun kap fè salte um like enpòtans. So moun kap fè sak bon an fò nou kòmanse ede yo, kòmanse um ba yo valè, kòmanse onore yo. Se pa lè kan kan ameriken an la sipòte yo, moute yo byen wo epi nou menm nap vin pran pòz nou entèl nan magazin nan la. Tel magazine kwèdèk tel magazine sesi sela tel magazine salopri kounya ap vin poste yo non sipòte moun kap fè sa ki bon kounya pou lè yo rive pou yo ka gen konsyans pou yo ka di ah tel magazine te edem wi map ede yo tou but si tout fwa e lè moun nan prè tankou se lè moun nan fin popilè kounya wap vin pran pòz wap vin fè sousou wap vin ap postel oh sa se entèl sa se atis entèl wi oh men tel atis ki ka avèl sa rele sousou sa rele dewonte Mod mod bon moun sa rele chen atè manje atè pa di mèsi so on atis sipoze merite love on moun kap fè sa ki pozitif dwe merite love tou se pa sèl moun kap fè bagay salte an pou nap pede poste lè w gade yo on lè w gade jèn kounya yo jèn kounya yo pa itil anyen menn yo jèn kounya yo Yo pa itil tèt yo men wap wè yo plis pito bagay sal, yo plis pito salte. Lè pa egzanp yon mond kap avanse teknolojiman palan, epi jèn nan li menm menm use li pou l fè salte. Pandan se tan gen moun kap rich avè l. So lòt yo menm menm nou menm nou tèlman pa konprann li, tèlman teknoloji an pat fèt pou nou, nou tèlman parèt anreta ladan, nou tèlman pa chache konn sak rele teknoloji. Nou tèlman pa chache sa ke nou ka fè avèk teknoloji, nou fè salte nou menm, ki pa rantre yon goud nan pòch nou. Pandansetan, lòt, lòt nasyon ap rantre kòb, gwo lajan. Timoun ki gen 20, 30 an ap milyonè avèk ti telefòn yo, ti laptòp yo nan men yo. Men nou menm nou plis pito use li pou nou fè bagay salte sèlman. M pa di tankou dèfwa yon moun ou dwe rete la, ou vle tankou Fè ti bagay ki t funny ok. Sa a m vrèman konprann. But ou t fè maten midi swa, ou leve ou twalèt ou benyen, ou still nan salte an. Jan se tan telefòn ki t nan men w lan ou ka fè yon pakèt bagay ladann. Fè rechèch pou wè kisa kap pou wè kisa kap bon pou ou. Pou wè ah eske si m eseye tèl bagay lap bon. Chache l nan telefòn ou an. But lè w pranl kounya e sèlman kraze moun mete yon ti 9 goud pap padap la m pa konn si gen 9 goud pap padap ankò sorry epi w jis mete yon ti 9 goud pap padap la epi w tonbe ap kraze yon moun aprè m gade yon live kote ki sou ex madan Shabba pou yon ekip moun kap joure Shabba oh figi Shabba oh figi kòn figi bourik figi chen Yon ekip moun Shabba miyò pase yo wi menn Shabba miyò pase yo Shabba Shabba manje lèl vle li bwè dlo lèl vle li ki dwa manje an ayiti lal bwè dlo sendomeng li ki dwa manje an ayiti lal bwè dlo gwadloup ou pa janm konnen so yon ekip moun Shabba miyò pase yo bon lè ou menm kounye wap ret wap joure moun nan konsa sa l itil ou menm. Sal itil ou. So se sa, nou plis pito use rezo an pou nou fè bagay salte, pou nou sal moun, pou nou kraze moun ki pi miyò pase nou, moun k ap byen viv pase nou, moun ki pa raze yon mil dola ameriken, moun ki pa raze san tankou si tankou si tout fwa li bezwen yon 20 mil la, l ap jwenn li. Ou menm ou menm ou gendwa bezwen 15 dola, ou pa ka jwenn li. E w ap jwenn yon moun ki miyò pase w. Eske sa pa yon, eske sa pa rele kòve? Sa rele kòve. So, nou menm jèn yo, nou dwe kòmanse panse bagay yo. 2022 antre la, tan n ap wè 2023, nou pral gen pitit. Anpil nan nou, nou trè jèn. Nan 3 e 4 an ankò, donk like nou p ap gen menm laj lan. Nou pap gen menm lajan but eske eske nap rete nan menm like nan menm nivo an oubyen nap ogmante l? Eske nap rete razè oubyen nap chache yon fason pou nou ka fè kòb? So se sa, anpil nan yo like anpil nan nou timoun 2000. Timoun 2000 lan e pap rete timoun timoun timoun 2000 nèt. Laj ou genyen la li pap rete la nèt non. Lap lap moute paske chak ane li vini li moute. So chak ane kounye a t rive, ou pa ka sou kont manman, ou pa ka sou kont matant ou ankò, ou pa ka sou kont papa w. So kounye a, fòk w al fè bagay pa w, fòk w al fè rechèch. Si mond la ap avanse teknolojiman palan, lòt moun ap, ki jèn ap rich. Lè w gade Mister Beast ki ki ka gen 24 an, m prèske gen menm laj avèk Mister Beast. Mister Beast milyonè fini. Misye milyonè fini menn. Epi pou wè w menm ki gen 24, 25 an wap kraze yon moun ki miyò pase w. Wap fè fake kòmantè, vye kòmantè. Yo pou ta wè kòman ayisyen ap kòmantè anba paj moun menn. Pou ta wè. Gon lè m poste yon pòs, swa ke se te sou, m pa raple m ki pòs sa te ye. Yo dèfwa m rete map li kòmantè fanatik mwen yo menn. Dèfwa m ri yo menn. Dè fwa m ri pou wè kòman moun yap kòmante lèd. Epi lè w verifye pwofil moun kap di w kap di w figi kòn figi kabrit lan e bagay la fen di mond wi menn. Yo dè fwa si moun ap jou w lap moun sa ap kraze w. Petèt ou panse ke moun sa te ka miyò pase w. Yo, lè w klike pwofil moun sa yo menn, e bagay la fen di moun, e bagay djab nèt wi. Yo, pou ta gen moun k ap pale w mal nan wi menn. Dèfwa fòk ou oblije padone w ok, padone tèt ou pou w di kèt, you know what, m ap granmoun ok, m ap granmoun fò ke m kòmanse panse bagay yo, m pa ka fè menm jan an ok. So ti mesye kòmanse panse bagay yo, jèn fi, jèn fanm. Jèn timoun 2000 kòman nou ye an kòmanse panse ba yo ok paske mond lan vrèman ap avanse lap vin pi difisil an menm tan tou lap vin pi fasil but si w pa konn strateji pou fè lajan m pap ba w manti bagay yo pral rèd pou ou e pa bliye ou pral gen 23 ans ou pral gen 24 ans figi w pral kòmanse pouse kòn ou pral kòmanse fè ke nan deyò So sa vle di, non sa son jan ke m pale pou m di w ke ou gon lè ke ou pral granmoun, ou gon lè ke ou pap rete jèn moun ke w gen ti figi w byen fre, ou ti tete w byen kanpe, ti tankou dèyè w byen bonbe, pral gon lè tete an pral tonbe, dèyè a pral kraze. So nan lè sa ou menm fòk ou kòmanse prepare w pou wè you know what. Si tout fwa m ta raze yon mil dola eske map gon kote ke poum ka neke fouye menm poum vlp m prann poum pran pral nan mande entèl fèm kado di goud fèm kado mil dola non kòmanse travay kounya travay kounya paske lè w travay li vrèman bon pou ou ok ou travay ou sere kòb ou. wap gen save ki rete si tankou si tou fwa ou ta gen yon pwoblèm ou di a you know what m gen tèl kote la m pral mete men m baww e pou fini sispann rete sou kont moun men anpil jèn nou pral gen gwo pwoblèm demen nou pral gen gwo gwo pwoblèm demen paske nou pa itilize rezo an pou nou fè lajan kote gen anpil moun ap use li pou yo fè kòb. Men nou menm nou plis pito ap use li pou kraze moun, pou pou pale moun mal, pou fè sa ki pa sa, pou pou sal kò nou sou rezo. Pase pa bliye, tout sa w fè sou rezo ap rete la, li pap janm efase. Kit ou menm ou wè ou te retire kont Instagram ou. Achiv se sèl achiv kap rete ok so ou menm jèn gason ou menm kap grandi pa bliye ou pap gen menm laj lan kounya fòk ou kòmanse yon strateji pou ka di you know what nan ok nan 3 zan m bezwen achte yon kay m be like you know what m moute bekany twòp m ma m mapye twòp nan 3 zan fòm ka achte yon ti yon ti machin. Yep, motive tèt ou. Bon, motivasyon an tou sòti avèk pwòp desizyon pa ou. Si wap motive tèt ou epi wap sèvi ak salmo, ou pap ou pap fè anyen. Ou pap fè anyen. Ok? Ou pap fè anyen. So kòmanse panse kounye a, kòmanse avèk demen ou pou di, you know what, nan 3, 4 an, kisa m pral fè? So kòmanse kounye a. Pase. Pi bonè ou pi bonè ou kòmanse mwen menm m aprann sa anpil m aprann paske m gen like m gen anpil bagay ki t k rive m se pa rapò avèk neglijans paske pi bonè paske kounye a m vin kounye a m vin aprann pwovèb sa pi bonè se granm maten paske toutotan ou ka kòmanse kounye a l ap pi bon pou e l ap pi e l ap pi garanti lè w tann twò ta l pral pi difisil ou ka regrèt. Ok so ou menm jèn sispann ap sal moun sou rezo an chache yon bagay ke pou fè paske mond la ap avanse anpil moun ap rich san ke yo pa menm ale lekòl m pa di pa al lekòl but anpil moun ap rich la san ke yo pa al lekòl akoz de telefòn yo yo fè rechèch pou yo ka konn sa kap bayo lajan pou yo ka konn kisa pou yo fè pou yo fè tèl bagay pou yo ka mete kòb nan pòch paske nan moman an oh si w kap chache popilarite. But gen anpil nan nou la a. Gen anpil nan moun ki atis kap di tèt yo yo se atis. Se fake moutre yo ye, yo pa rich vre non. Men nou menm kòm nou menm tèt nou gen van ladann, nou vin gen like enfliyans pa yo menm pandan se tan kounye la nap eseye popilè nou menm. Pandan se tan lè nou popilè nou konn anvi bwon dlo nou paka bwon dlo. Sa vle di popilè an pa itil ou anyen. Anyen anyen. Mwen menm M gen 20 mil followers la, yo pa janm itil mwen anyen. Yo pa janm ban mwen yon lajan nan pòch mwen. Yon goud. Machin mwen peye, gaz fèt, manje, abiye, achte rad, materyèl, bon detay TV, tout achte. E pa youn nan followers. Tout se travay, avèk tèt mwen travay, mete kòb nan pòch mwen. Pou lè m razè pou m ka di, floup, m pral mete men m lan, baw! M pa nan di, yo baz m razè wi men prete m 20 dola. M pa janm fè bagay konsa. Jamè. Pa gon moun kap di mo sa ke m konn rele l pou map di l monchè you know what m razè la a monchè nan moman la m pap travay non m bay lajan no ou pap wè bagay konsa fèt no jamè pa pa gon moun ki t ka di bagay sa jiskaprezan so ou menm ou dwe travay pou sa travay pou pa janm mande moun travay pou moun pa konn afè w dèfwa se pa gen m pa konn pa gen non dèfwa razè ke m razè Se pa kòb non m pa genyen. Kòb ke m genyen m pa ka manyen. But razè ke m razè m pap janm pral mande yon moun ok. Pa gon moun ke t janm di kit li te fanmi, kit li te zanmi, zanmi fanmi, fanmi lwen, fanmi pre, yo te konn tande ke m ap m ap mande yo 20 dola. M pa janm mande moun lajan men. M travay, m sere lajan m, whatever materyèl ke m bezwen pou bon detay, whatever sa ki t fè m plezi m renmen, m fouye men m achte l. So se sa mwen menm map vin di nou, nou menm jèn, fokis pa ap chache popilè pandan se tan popilè an pa rantre yon goud nan pòch. Paske gen atis la gen m konnen m pa bezwen di non. Yo popilè sou rezo, m konn vi yo wi, moun sa yo ap mal pase. So atansyon lè nap pran enfliyans de moun sa yo pou nou pa echwe. Paske gen anpil jèn kounya m wè yo pa kwè nan travay, yo pa yo pa tankou chache travay pou yo fè, yo pa tankou chachon bon bagay ke pou ap mete lajan nan pòch yo, mesye, medam. Nan twa katran nou pral banm sa tande, nan twa katran nou pral banm rezilta ok, twa katran nou pral banm rezilta paske pa bliye nou pap gen menm lajan ankò, nou pap genyen tankou menm vi ke nou gen ankò, petèt vi an ka vin pi bèl si ke nou travay pou li, an menm tan tou li ka vin pi mal si ke nou rete menm jan ke nou ye. Nou konprann? Paske mond la ap avanse, nou dwe tou avanse avèk mond la. Paske si nou kite mond la al, si nou kite mond la ale kite nou, n ap regrèt. Pa kite mond la ale kite nou. Ok mesye? Mond lan vrèman ap avanse, men bat pou l pa al kite nou. Paske si nou kite mond la al kite nou, m pa ba nou manti, n ap fè gwo erè. Ok Bye bye tout moun Rendez-vous à la prochaine pou yon lòt video sou Chanel Bonjou D'Haiti TV paske nou la nap nap nap prepare yon bon video pou nou la sou Land sa nap nap prepare yon bon video sou Land sa pou ou menm pou kapab aprann kijan ke Land sa ye ki Land ke ou ka achte tou si si tou fwa ou ta ou ta vle fè close up ou ta ou ta vle fè weddings ou ta vle fè umm